E amour anpil limyè a nou tout kap gade a nou tout ki voyel pou mwen e mèsi a tout moun kon ki banm kritik konstriktiv yo e mèsi a moun ki fè don yo m toujou ap pale de don men l enpòtan pou m fè don yo paske fò moun konnen ke se gratitman ke nap fè show a nou gen ekip nap peye nou gen tout bagay nou deside fè show a so gen moun ki sipòte nou nou di nou mèsi gen moun ki pa sipòte nou di nou mèsi men gen moun kap gade tou nou di nou mèsi paske san nou pa tap posib nou gen emisyon spesyal nou pral fè sou plak ke n resevwa a e sa fè m plezi ke nou rive pli de 100 mil subscribers abone sou paj la e se gras a nou e n swete byento nou rive 1 milyon so ankò yon fwa mèsi jodi a n ap resevwa yon moun mwen konnen depi lontan yon moun ke anpil moun vle tande e avan tou show sa pwal long e enteresan paske se yon moun ki gen yon karyè ki long byenveni a Emely. Milce prophète ou pat konnen m te konn Milce a? Ou te konnen l? Non, ou konn kilè m konnen l?
Lè m ap ekri demande minis kilti, yo di fò m ekri Milce a. Kiyès ou ye? Kote ou soti? Pale m de ou. Bon, m rele m li Prophète e mwen fèt Pòtoprens. Mete linèt a kote paske nou pral pale anpil jodi a.
Mwen fèt Pòtoprens an 1971, lopital jeneral. Map kalkile ki laj ou genyen. Emili ou pa fin twò gran konsa non. M pral gen 54 an nan. Chiffre 9. Nan kelke jou. Vwala chiffre 9. E mwen m al lekòl primè, segondè an Ayiti. Mwen pase fakilte de dwa Pòtoprens. E mwen pase Ecole Normale Supérieure tou. Son w son avoka?
Wi.
M son avoka, enskri nan bawo Peti Gwav. Èske se paran w ki te gide w vè sa oubyen se ou ki te chwazi sa? Granpè m te avoka. Granpè m te avoka e granpè m te etidye Faculté de Droit Pòtoprens tou. Aprè sa, li te fè yon Master a la Sorbonne an 1954. Donk m leve nan yon anbyans dwa kote granpè m te gen kabinè l lakay li nan premyè riyèl Jeremi. Te gen anpil liv dwa. Donk vwala, de fil an egui, m te twouve sa enteresan. E te gen anpil liv an jeneral lakay mwen. Donk. Yo pa t fòse w? Yo pa t fòse m.
Mwen te li anpil lè m te piti. E sou literati, eksetera. M te enterese pa pwezi, pa. Woman pa tout kalite ekri ekri epi bon m vin ekriven paske m kòmanse ekri de powèm trè to, trè jèn m te gen nevan m sonje m ap ekri de powèm mwen te pwofesè lekòl mwen te mwen te fè yon yon yon M te fè yon sesyon tou nan Jackson State University, nan Mississippi, Ozetazini. Mwen te pwofesè pou Agence Universitaire de Langue Française. Mwen travay nan anpil radyo. Mwen travay, m te travay lontan nan Nouvelliste. Donk, vwala, m gen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil bagay dèyè m. Emily, pwofèt.
Wi.
Yon fanm an Ayiti ki grandi, ki chwazi ret la. Poukisa w chwazi avan tou ret la? Paske ou pale m anpil ke w vwayaje a leksteryè. Mwen vwayaje anpil a leksteryè e depi trè jèn. E mwen vwayaje anpil, anpil, anpil nan laj adilt. Mwen menm m konn fè 12 vwayaj nan yon ane sou plizyè kontinan men kòm ekriven. Mwen vwayaje anpil kòm ekriven, mwen patisipe anpil nan de festival, nan de foire du livre, e mwen fè anpil konferans nan de inivèsite. M sonje yon konferans m t al fè nan Université Saint Denis sur l'île de la Réunion dans le Pacifique. Vwayaj la te ekstrèmman long. E donk men se te vrèman se te de bèl dekouvèt. Donk m rankontre anpil moun enteresan, mwen diskite, chanje lide e mwen ekri pou anpil revi tou, revi avèk jounal ki aletranje. Donk sa fè yon eksperyans trè divèsifye e ki pèmèt mwen wè anpil moun, tande anpil moun, wè anpil bagay e konprann anpil bagay. Marye, anfan.
Marye, de, de fi, de pitit.
Donk, premye a gen 27 an, li fèt an 1998. Mesye Pwen Nèf ankò.
Vwala.
E li, li fèk pase e, egzamen pou l antre nan Bawo de New York. Trè byen. Li pase egzamen an di premye kou. So pitit fi yo ap swiv ou?
Vwala, li fèk li menm li antre nan Barreau de New York, epi dezyèm nan li gen 16 an, donk li nan sa yo rele, ane pwochèn mwen panse l ap fini lekòl, m pa panse non, l ap fini lekòl ane pwochèn, donk marye, vi de fami trè nòmal. Ou granmè? Non, pas ankò.
Ebni, ann Ayiti, eksperyans dan la politik? Pizoumwen. Trè mitije, sètadi avèk anpil, anpil, anpil bèl aspè an Ayiti. Mwen renmen repete ke mwen se pwofèt nan peyi m. Sètadi ke mwen renmen viv nan peyi m, mwen konn poukisa mwen vle viv nan peyi m, travay nan peyi m. Men, nan eksperyans politik la, te gen anpil moun ki, m te jwenn anpil sipò de Ayisyen, sa k pa fè bwi yo, evidaman. e anpil sipò avèk respè tou de letranje, de letranje ki te konnen kiyès mwen ye, temwanye anpil senpati e gen anpil respè pou travay m ap fè e pou diskou mwen te kenbe, toujou kenbe pa rapò a yo tou. Se sa k fè l te enpòtan, se pou yo konnen se pa yon kado. Ou te kòmanse avèk, premye karyè politik ou se te lan ki sa egzakteman? Anfèt, mwen fè yon long karyè dan e kòm

Donk, mwen fè yon long karyè kòm Haut Fonctionnaire de l'Administration Publique Haïtienne e an 2021, Ariel Henry, Premye Minis, li rele m, li di m, li ofri m pou m vin Minis de la Culture. E se la anpil moun vin konnen w, men menm m ka di w m konnen w depi lontan. Wi, depi trè lontan mwen konnen w. Avèk Biwo Dwa Dotè. Avèk Biwo Dwa Dotè, paske ou travay anpil sou kesyon Dwa Dotè an Ayiti. Sa se epòk, fò m raple moun yo, epòk sa yo m ap vwayaje anpil, m te konn al Saasem anpil. Anpil moun pa konn sa, m te konn vwayaje anpil. E long story short, lè Ti Nsito te gen mizik li te vòlè a, m te pati, m t al Sasèm, mwen kanpe direksyon Sasèm pou m te ka fè Ti Nsito jwenn dwa l yo bak. E se konsa mwen menm a Emili, vin rekonekte, epi n te vin eseye bay kontribisyon m lan Biwo Dwa Dotè an Ayiti, men dezòmè l pa t fini a bou, men se te yon kòmansman e m ka di nou vin zanmi. Paske nou vin zanmi, paske an 2021, m p ap di sa e m rekonesan anvè ou, pa gen biznis, m pa ka fè pwogram, m kòmanse vann te sou rezo sosyo, epi m poste m ap vann te. E byensi moun ki zanmi m yo zanmi m. Gen moun ki di m, Mon Dye, afè glim pa bon tout bagay men Emili se te youn nan moun ki di konn yon bagay m ap sipòte w. E m te apresye sa paske nou pa grandi ansanm, nou pa konn lontan se mwen m toujou respekte, si m te bezwen di w mèsi pou sa, Ou te menm fè foto a te a, ou te ka sipote te bè. Nou vin pa pale pandan lontan, men se sa k fè yo toujou di Wideline ou evite zanmi w bay sa. Byen si se zanmi m pou m evite l paske se moun ki rekonesan, se moun ke mwen konnen ke petèt ke m pa konn ou fas. Emili, nou pale de tout pase w dan le karyè politik. 2021, Ariel Henry rele w kòm minis de?
De la culture et de la communication. E dan un premye tan mwen di l non. Poukisa w te di l non? Mwen di l non paske mwen di l depi gen afè politik tout moun pral asosye w avèk lajan, mwen menm mwen pa yon moun konsa m pa ta renmen asosye avèk lajan. Epi m sonje se te nan vila dakèy, nan rezidans ofisyèl padon, epi li rete kèlke segond an silans epi li di mwen men si pèsonn moun pa vle kòman n ap fè fini pa fè yon peyi. Epi nou te se te 19 novanm. M sonje trè byen, e le landemen 18 novanm, epi li di mwen, mwen di li trè byen, e mwen gen yon pri yo pral ban mwen nan Akademi Fransèz, yo pral ban m e pri, yon pri, yon gwo pri nan Akademi Fransèz, epi le 16 desanm se fèt manman m, manman m ap gen 80 zan, si w ka tann mwen pou apre dat sa a, e m ap dakò. Poukisa ou te vle tann Men paske anfèt mwen te panse ke moun yo tèlman demandè pou pòs sa yo, mwen te fè yon kalkil, mwen di disi la, l ap gen tan ba yon moun pòs la. L ap rele mwen, l ap di m dezole, kòm ou pa t pran l toutswit. Se sa w te panse?
Ou te swete? Se sa m te swete.
Epi m te deja pare pou m di li, bon, m konprann, mèsi paske w te chwazi mwen. E s on onè pou mwen, m apresye sa anpil. Epi m pati efektivman, mwen resevwa pri a le premye desanm e a Pari, epi mwen tounen. Konpliman. Mwen tounen e nan peyi a, epi 16 desanm nan pase, manman m gen 80 zan. Konpliman ankò. Epi finalman, e ki sa l fè? Li fè gouvènman an epi li kenbe pòs minis kilti a. Se premye fwa m rakonte istwa sa an piblik, li kenbe pòs minis lan. M sezi. Epi, li pa bay pèsonn li. Li kenbe pòs la. Epi, kòm mwen te fè yon pwomès, le 17 desanm, mwen rele li, mwen di l, mwen tounen, e si tout fwa li pa t chanje davi, mwen la, li di m, trè byen, e m ap rerele w. Epi, tan pase, jisko 31 desanm, li rele m, e 31 desanm, jou 31 desanm nan, Epi li di mwen, li di m, m ap fè l nan, m ap fè nominasyon an nan pwochen konsèy dè minis. Konsèy dè minis yo fèt mèkredi. Epi mèkredi a pase, nominasyon an pa fèt. Epi mwen gen yon zanmi mwen, mwen di l, a, m gen lè resi delivre a bagay sa a. Mwen di l, m gen lè delivre a bagay sa a wi, paske mèkredi a pase. Yo pa rele w? Yo pa rele m, nominasyon pa fèt. Epi li di m, non, non, non, se paske pa gen konsèy dè, pa t gen konsèy dè minis ki te fèt. M sezi wè li okouran ke pa gen konsèy dè minis ki te fèt. M di, kòman moun fè okouran de bagay sa yo, e se pa de enfòmasyon ki fòseman piblik. Epi nan pwochen konsèy dè minis lan, e yo nome m. Mwen te fin di wi, te gen yon kondisyon, alò mwen vini minis de la kilti e de la kominikasyon.
Eske ou panse ke son pòs ke ou zanmi ou ba ou, oubyen son pòs ke ou merite, oubyen se pa se pa un hasard? Pale avè m, se te misyon w. Wi, m panse ke se te yon pòs lajman merite pou... Se pa yon kado, se pa yon zanmi w ki fè w kado yon pòs? Non, se pa yon zanmi m. Paske se konsa sa yo fèt, pa vre Emily? Non, non, non, non. Se te yon zanmi m, se pa yon, m te konnen Ariel Henry efektivman avan, men se pa yon kado li te ye. Poukisa w di sa?
Paske li te estime son moun ki te gen anpil respè pou mwen. li te estime ke se yon pòs mwen ka okipe. Ou santi ou menm ou te merite pòs la? Mwen santi m te ka fè l paske mwen te konnen sektè a byen, paske premyèman m se yon ekriven, mwen nan sektè kiltirèl la e dezyèmman mwen pase nan anpil enstitisyon ministè de la kilti e mwen konnen kòman sektè a fonksyone, mwen konnen kisa ministè kilti ye e kisa ki pou te fèt pou pwopilse sektè a avèk direktè jenero ki te nan diferant enstitisyon ministè kilti yo ki te zanmi m tou. Pandan w te minis kilti, èske sa w panse ou ta pral jwenn anndan se sa w vin jwenn? Èske w vle pale de atant ou oubyen èske w panse ke w reyisi sa w te sipoze fè a? Mwen panse mwen fè anpil bagay e lè m te rive m te jwenn yon grann kolaborasyon de fonksyonè ministè kilti yo e nou te inisye de bagay si te gen yon tan ki te pi apeze nan moman an paske politik la an Ayiti se anpil bwi anpil furè sètadi gon Di sa pou mwen ankò silteplè Anpil bwi anpil furè Ki pa verite Anpil bwi anpil furè e anpil anvi de destriksyon. Anpil anvi de destriksyon e lèm rive mwen jwenn de moun ki te anvi travay e peyi a te peyi a pat bon men li te deja li te pi bon ke sal ye jodi a. Li te pi bon ke janl ye jodi a. Paske lè wap gade de leksteryè lè anpil moun ap gade de leksteryè yo di yo te ka fè mye yo joure e Moun k ap fè politik, moun ki ap eseye fè yon bagay, yo bòykote yo anpil ann Ayiti. E s on bòykòt resipwòk, sètadi ou te bòykote m, mwen pral bòykote w. E nou nan yon sikl de bòykotaj resipwòk ki vrèman nefast pou administrasyon piblik la e pou peyi a an jeneral. Donk, lè nou rive, mwen te jwenn yon grann kolaborasyon, mwen te gen yon bon direktè de kabinè.

Fò nou te ale vè sa ki rasanble Ayisyen. Sa k rasanble nou, se 1804, kèlkeswa sa yon moun ka di de 1804, de sa peyi a vin ye o fil di tan, e ale vè de bagay ki rassembleur, vè le patrimwàn, le patrimwàn imateryèl, le patrimwàn bati, donk nou te chèche kolaborasyon anpil anpil anpil moun, E nou rive fè anpil bagay. Pwoblèm nan se ke ou pa ka kite tras fòseman nan administrasyon piblik ayisyèn nan. Paske moun ki ranplase w la, li vle efase, li efase tout sa w fè a lè w vini. Pa egzanp, mwen te espere ke nou te ka kontinye avèk kalandriye de komemorasyon e de selebrasyon. Travay e sou patrimwàn bati peyi a, sou Parc National Historique Citadelle Sans Souci Ramie, e sou yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt dosye ki rasanble Ayisyen. Paske kilti a, sa l ye jodi a, se chèche sa ki, sa ki rasanble nou an. Se yon espès de siman antre tou lè Ayisyen, se bay valè a yon seri de bagay tankou dwa dotè, fè tout sa nou kapab pou moun k ap kreye yo, pou yo rive viv de dwa yo. Sètadi pou yo jwi dwa patrimonyal yo, pou fè moun yo konnen izaje de dwa yo, yo dwe peye moun ki kreye èv yo, de fil an egwi, ale vè teyat, vers les expressions et populaires à travers théâtre national et valoriser et patrimoine et art plastique nou donc gen anpil anpil bagay et bagay yo la déjà men si nou pa si nou pa mete yo si nou pa rasanble yo rasanble panse nou yo sanble yo pa existe et si gon secteur ki soufri anpil e 3, 4 dènyè ane sa yo se sektè kiltirèl la. Yo toujou di konsa ke nan moman de kriz, bagay sa yo pa enpòtan. Pou ki sa l te enpòtan? Paske toujou nan moman de kriz, n ap bay de bagay, yo di ke, bon, dapre sa moun yo di, li pa enpòtan pou n ap fè pwomosyon bagay sa yo. Eske daprè ou, kenbe kilti a enpòtan pandan moman kriz yo? Li ekstrèmman enpòtan e li pi enpòtan petèt an tan de kalm kote ou gen enpresyon gon serenite kote moun ka pwodui, la kilti an tan de kriz son e li gen avantaj ke li montre ou yon bann bagay deja ou wè sa k te konn fèt ki pa ka fèt mwen menm mwen regrèt ke pa gen bal ankò pa gen spektak piblik mwen regrèt. ke pa genyen de festival, nou te konn fè de festival, donk tout se de bagay ki vini pa posib nan atmosfè n ap viv la, nan kontèks de kriz n ap viv la. E an tan de kriz, i fò moun ta finanse la kilti un peu plus, sètadi w ale vè aktè. Di sa pou mwen ankò, silteplè, paske anpil moun vin di, On moman de kriz. Non, fò w finanse la kilti. Plis. Plis, bokou plis, paske. Se le kontrè ke moun yo fè.
Egzakteman, paske fò w ta bay atis yo on èd pou yo pwodui. Sètadi jodi a, fò w ta mande kòman dè atis ki te konn, ki te konn fè dè bal, dè chantè, dè mizisyen, de ki sa yo viv jodi a. Donk, fòk fò w ta finanse yo an tan de kriz. Fò w ta mande moun ki konn fè festival, ti festival literati, ti festival de teyat, ou mande de ki sa yo viv piske yo pa ka menm fè ti spektak piblik sa yo ki te konn rapòte pa gran choz men ki te pèmèt yo espere. Donk, an tan de kriz, fò moun ta finanse lakilti un peu plus, fò w ta al dèyè. Moun ki ap pwodui yo pou di pkisa nou fè. Paske atis yo pwodui plis an tan de kriz men yo gen mwens opòtinite pou yo montre piblik la kisa yo pwodui. Donk an tan de kriz la culture est extrèmement enpòtan piske se sa k kenbe nou, se sa pèsonn pa ka fè, pèsonn pa ka efase. Sètadi ou pa ka anpeche paske w bare wout, paske w anpeche moun sikile, ou pa ka anpeche yon powèt ekri yon powèm. Se petèt powèm nan ki pral kite pou la posterite, ki pral di de manyè pli presiz, de manyè pli fòt, ki sa moun te santi nan moman an, ki sa yo te santi. Paske powèt la, li travay avèk senk sans li. Sètadi, powèt la, li travay avèk sa l santi, sa l wè, sa l touche. E diferans ant li menm e komen dè mòtèl la, sè ke li ka eksprime l. Paske tout moun gen langaj, tout moun ka pale. Lè w cho ou di kèt li fè cho. E men lè w di li fè cho, ou di sa tout moun ka di, yon milya, de milya, si milya de moun, li fè cho. Men powèt la gen yon jan li di l ki fè w wè sa l di a li diferan, li pale avè w. Paske w di kèt, m pa ka di l konsa.

Li rete, ou santi sa l di a. Donk, powèt yo, kèlkeswa sa w fè, ou te mèt te met dife, ou te mèt kraze, ou te mèt apwopriye w poukont ou de tout resous piblik yo, eksetera, ou pa ka anpeche l di l e ou pap anpeche pawòl sa a li vwayaje de kè an kè, paske moun nan pa bezwen fòseman achte liv la, men si l ap pase yon kote li tande Quelquefois je redeviens mortel, mon amour, li kenbe l. Ou wè, donk, e se pou sa ke li ekstrèmman enpòtan pou an tan de kriz nou panse a powèt yo e dan la mezi di posib a tout moun k ap kreye. Paske kreye a se di ki sa nou ye jodi a, nan moman sa a. Ki sa Ayisyen an santi jodi a. Li leve yon jou maten epi li tande yon moun di, ok, Ayisyen pa ka antre lakay li ankò. Li retire viza tout Ayisyen. Sa pa fè anyen, nou kontinye egziste, nou kontinye viv e powèt la li pral chèche tout bote ki genyen nan sa ki otou de li e l ap transfòme menm sa ki pa bèl la an yon bèl bagay paske li di l yon jan ki touche moun e depi Ou ka di yon bagay, ou ka fè yon bagay ki touche moun, ki lye moun youn a lòt, li transfòme an bote, menm lè li tris, li transfòme an yon bèl bagay. Eske ou te fè tout sa ou te ka fè pandan ou te minis de la kilti? Oubyen eske gen de bagay ke w panse ke w rate?
Non, gen de, m te ka fè plis. Nou te ka fè plis. Ou pran konsyans ke ou te ka fè plis? Nou ka fè, nou te ka fè plis. Kisa ki te anpeche w fè plis?
Bon, si te gen yon klima ki pi apeze. Ki rapò? Men se nou ki sipoze pote klima sa. E pa klima sa ki sipoze apeze. Se nou, an tèm de leta, ki responsab pou bay klima sa. Leta, leta responsab anpi, nou gen yon leta ki ekstrèmman fèb. E k ap vini. So, ou admèt li? Mwen admèt li. Mwen, nou gen yon leta ki ekstrèmman fèb, k ap vini de plis an plis fèb. k ap vini de pli zan pli fèb. Ki sa k koz ke leta fèb?
Sa k koz ke leta fèb, se paske enstitisyon yo pèdi valè yo. Sa vle di, jodi a, pa egzanp, e, ou, ou ka ap chèche adrès yon ministè, ou pa menm konn adrès ministè a. Alò ke, la piblisite dè zafè piblik èt yn choz ekstrèmman enpòtant. Leta fèb paske moun, pa respekte sa yo rele leta a. Moun yo bliye si la prezidans son enstitisyon. Eske la prezidans respekte tèt yo? Eske moun leta yo respekte tèt yo pou yo moun ka respekte yo? Li pi konplèks ke sa. Map pran, nap retounen an aryè. Nap pran prezidan Preval, answit prezidan Martelly, prezidan Jovenel Moïse. Toutotan nou pa konn, nou pa konn, nou pa di tèt nou ke. Enstitisyon yo, yo pi gran ke moun ki reprezante yo nan moman an, nan Repiblik la. Moun sa a, li, li, li destine a kite pòs la. Sètadi, moun sa a, li prale. Men si w ale nan radyo, ou ale sou rezo sosyo, epi ou denigre, ou gon travay ou bay tèt ou, chak jou, ensesamman, w ap denigre moun nan. Lè moun nan ale. Denigreman an li rete, li enpakte de manyè dirab enstitisyon an. E lè ou menm ou vin okipe pòs la, denigreman an li rete pou ou. E enstitisyon an vin antache don sispisyon. Nou tounen tout dè soupsone. Nou sòm dè soupsone. Se sak fè mwen se mwens moun pa vle pran pòs sa yo ankò. Vwala. Moun yo vin pa vle pran pòs sa yo paske ou minis, ou sekretè deta, ou prezidan, epi ou tande moun ap pale de ou, mo moun nan itilize a, se de bagay e inakseptab. Inakseptab. Kèlkeswa sa ou panse de moun nan, kèlkeswa vle ou pa vle wè l. Donk. Bagay la vin tounen yon èn pèsonèl, men yon èn tou vizavi de tout moun ki reprezante enstitisyon sa a ou siseptib de reprezante enstitisyon an. Men, kèlke pa, mwen menm ki deyò a k ap gade, m konprann sa w ap di a ke dè moun ki konn viktim de pozisyon yo ki gen dwa kalifye, men se pa, èske se pa responsabilite tou Leta pou se fè respekte, pou fè travay li? Paske lè y ap nome ti zanmi a, se sa k fè m fè pran kou w la avè w depi okòmansman, pou yo pa konnen ke se pa yon bagay yo fè w kado. Mwen menm mwen konnen w pèsonèlman, m te bezwen moun yo konnen ke tu as travaillé, qui tu es, epi w kalifye. Ou se youn nan moun kalifye. Men lè w ap gade kokennchenn moun y ap mete minis, ke se swa w ti resepsyonis, w ti zanmi, w ti kouzin, w ti metrès, kouman w vle pou moun yo respekte leta? Nou nan
yon kafou jodi a, kote nou bezwen respekte lalwa. Sa di, ki sa kritè yo ye pou yon moun okipe yon pòs? A redefini an. Vwala, ki sa kritè w yo ye? Sa di ou gen dwa anvi vin minis, men ou gade, fò w gade CV w, ou gade pakou ou, ou konnen ou pa ka minis. Men ou ka okipe yon lòt pòs. Sa di nou dwe mete moun yo nan plas yo. Nan plas yo. Ou dakò a sa? Wi. Ou dakò ke leta fayi nan sa? Leta fayi nan sa e depi trè lontan. Depi trè lontan, sètadi ou mete yon moun nan yon pòs, fò moun sa a kapab diskite avèk yon moun ki nan menm pòs avè l nan yon lòt peyi. Sètadi ou mete yon moun jodi a, ou mete l minis iks, lè l pral rankontre omològ li ki nan menm pòs nan o Kanada, an Otrich, etc. Fò l ka pale. Fò w santi nivo a. Fò w santi ke se 2 moun ki okipe menm pòs la, ki metrize menm pwoblematik yo, ki ka pale de menm bagay. Ou pa kab mete moun sa a nan tèl direksyon, epi lè l rive devan, pou l pale de bagay la, nan mikwo oubyen devan de jounalis etranje epi pou l fè tout repiblik la wont. Donk se pa, se pa, se pa nòmal. Anfèt gon jan moun fè politik an Ayiti, fò l chanje. E moun yo gon jan yo di w se politik m ap fè. Politik la fò l gon fòm detik ladan l. E jodi a, pèsonn pa ka di, Emili Pwofèt te minis, li te rive nan France 24 oubyen li te rive nan TV 5, oubyen li te rive nan Vwadlamerik eksetera, yo te, li pa t menm ka pale. Sa a li pa ka, yo pa ka di l. Donk jodi a, reprezantativite a li ekstrèmman enpòtan nan konstriksyon Leta tout moun vle a. E sistèm jidisyè la tou fò l fonksyone mye. Fò l fonksyone mye e pou moun ka pote plent pou difamasyon. Sètadi ou pa ka rete kareman san prèv pou w di tèl moun se vòlè. Fòk gon prèv. Ou pa ka di tèl moun te fè tèl zak eksetera. Donk il fò dè prèv. Fòk ta ka, fòk sistèm nan pare pou l fè swivi de plent. An pou difamasyon, kalomni, enjure. E fòk genyen yon respè de la fonksyon. Respè de la fonksyon pou moun ki nome a li gen yon respè de piblik la e li menm tou pou l chèche respè a sètadi ou pa ka nome a tour de bra de moun ki pa kalifye epi pou e mete yon sispisyon sou ou pou fè moun ap plede pale. Donk, èske jodi a nou pare pou nou konstwi yon repiblik, sètadi nan repiblik la, e se dè eleksyon ki genyen, kote dè moun ranplase dè moun, lè yon moun nan fonksyon, y a un respect de la fonction, y a des décisions que la personne prend dans la fonction ki respekte, ki. ki pran selon la lwa, selon la konstitisyon e la lwa. Eske w te merite pòs minis de jistis? Mwen se yo te minis kilti e yo vin ba w jistis anplis oubyen pandan pakou la yo retire w? Pale m enpe. Eske w te merite pòs lan? Anfèt, wi m te merite l. Poukisa?
Paske deja mwen se yon jurist, yon avokat. e an novanm 2022 premye minis lan te vin oblije fè yon chanjman, yon replatraj nan gouvènman an. Epi li chèche nan dosye tout minis yo paske lè yo, pou w te vin minis fò w te bay yon dosye avèk yon CV epi yo t al chèche yo wè se sèl mwen ki te genyen yon lisans an dwa enskri dans un barreau. Epi premye minis lan, m pa t janm swete vin minis jistis. Dayè m pa janm milite kòm avoka. E bon, kwak ou pa oblije yon avoka pou vin minis jistis. Lè l rele m nan, mwen chita, li mete m chita nan biwo l, li di m, m bezwen, m bezwen w rann mwen yon sèvis. Mwen di l avèk plezi. Li di mwen, m oblije fè yon replatraj, e èske w ka okipe pòs minis jistis la pou 1 mwa 6 semèn? Emli, ou chay konsa, ou minis kilti, epi yo mande w pou minis jistis nan peyi a, nan yon peyi an kriz, epi w aksepte? Men, non, lè la solidarite gouvènemantal oblije. Lè yo mande w asire yon enterim, Ou pa ka di non. Pou ki sa ou pa ka di non?
Se yon enterim li ye. Sè ta di ke m ap pale w la a, nou an novanm. Nou te vè le 11 novanm. Li di m pou 1 mwa 6 semèn. M fè yon kalkil rapid. 1 mwa 6 semèn, nou sòm an novanm. E la m ap pale a kè ouvè avèk Hugueline e oditè l, oditris l yo. M fon kalkil mwen di trè byen m sonje m ta pral pati pou yon semèn pou m ale nan somè de la francophonie epi mwen epi mwen di nou prale nan fèt de fen dane a pati di 15 décembre tout bagay pral kalme e sa w te panse
pral genyen e se ski est arrive efektivman pral genyen fèt de fen dane nowèl nouvèl an epi mwa ap gen tan ekoule, donk kòm gon fòm de lantè nan lè ane a fèk kòmanse, e disi o 10, o 10 o pli ta le 15, l ap gen tan chanje gouvènman an, sètadi ke s on enterim, paske enterim nan s on bagay e. tout minis fè youn pou lòt. Yon minis gen, lè yon minis ap pati, obligatwèman fò yon minis asire enterim nan pou li. A la fen di mwad janvye, mwen di, m al kote premye minis lan, mwen di l, e PM, e, e, sa va, se bokou pou yon mwa, e pou l, ki lè l ap, e, avèk tou le respè ke je vou dwa, evidaman, kantèske vou. Nome un ministre de la justice. Li di m ta byen renmen sa men genyen des négociations ki an kou. Pandan tout administrasyon Ariel Henry a gen anpil negosyasyon ki fèt avèk des partis de l'opposition etc. Pou yo antre nan gouvènman pou nou te ka gen yon sòt de pè. pou n al fè dè eleksyon, pou n ale vè dè eleksyon. Li di m si m fè chanjman kounya, e m al mete yon minis, m ka refè l twò rapidman ankò, paske pou lè opozisyon an ap antre nan gouvènman an. Negosyasyon fèt, negosyasyon, eksetera, e a la fen di mwa de mas, m al kote PM nan ankò, mwen di li, Premye minis, m p ap ka pote chay sa a pandan lontan. Poukisa w di chay? Pale avè m, sa w jwenn anndan an? En fèt,
le son ministè regalyen, sètadi son ministè ekstrèmman lou, gen anpil, anpil, anpil bagay ki sou do ministè lajistis. Mwen menm ki konnen w, m ap gade Emely, minis jistis, I'm like, what the hell! Sa Emely ap chèche nan bagay konsa a? E a la fen di mwa de mars, lè m al kote premye minis lan, premye minis lan di m, Emely, m pa ka fè chanjman, paske plizyè anbasadè peyi etranje antre nan biwo m, yo di m se pou m kite w la paske nou pa t janm genyen kalm sa a nan ministè jistis depi dèzane. Pa gen liberasyon moun ki fèt, pa genyen okenn ka rapòte. kote ministè jistis enplike nan liberasyon de prizonye, li di m pa gen okenn ka rapòte kote yo sezi, yo pran de byen moun, de byen moun, pa gen okenn, okenn, okenn bwi nan ministè jistis depi w la, yo di m se ou pou m kite la. Li di m S'il te plè, je sè ke sè difisil, men e fon ti kenbe kè, nou pral rezoud pwoblèm nan. Evni!
Wi?
Èske ou regrèt? Mwen pa regrèt. Gade m! Èske ou regrèt? Mwen pa regrèt paske se te yon eksperyans ekstraòdinè. E la ankò, m te gen yon direktè de kabinè ekstraòdinè ki se Mèt Paul Héronce Villard ki kounye a li se jij e jij denstriksyon. Moun yo ap gade yo ap di minis, e yo pa menm rele minis teritwa pèdi. Dèfwa m tande, gen lè m ap tande moun ap pale de ou, mwen di mwen pa defann, mwen rete kwayèt, mwen di fò m fè Émilie vin pale, si se mwen ki envite Émilie vini, paske mwen konn kiyès ou ye, E jounen jodi a, gwo pakèt chaj di pase ki tonbe sou ou tou, men moun, lè moun pa konn kont kiyès, w al pran pozisyon, kounye a yo rele w minis teritwa pèdi. Poukisa w al, poukisa, sa k pase nan bagay teritwa pèdi sa a? Ou deklare teritwa pèdi. Sa k pase, pale avè m. Non, non, non, non, non, non, anfèt se, se, son ekspresyon ke m pa envante. E se domaj ke moun yo, yo pran li, souvan m tande li, yo pran li kòm si, kòm si se te yon sòt de, de bagay imans ki pa t dwe di, eksetera. E, anfèt, petèt ke son pwoblèm de lang. E m ap fini. Antanke Leta,

E te gen yon videyo kote Gabriel Attal, minis, premye minis a lepòk an Frans, te di, sa yo se, si nou pa fè yon efò, y ap tounen de teritwa pèdi oubyen sa a se teritwa pèdi. Lè, sa yo rele teritwa pèdi an franse, se lè leta pa ka. enpoze non zòn lwa repiblik la. Si leta pa ka enpoze l non zòn se ke leta fayi. Men leta fayi depi dèz ane an Ayiti. So w admèt ke leta fayi ke li pa gen non zòn. Donk lè leta pa ka enpoze lwa peyi a non zòn. Pa egzanp, lè an an mas 2021, sa se yon bagay ki te make m anpil, ki pral fò, ki pral, e se apati de tout evènman sa yo m pral ekri yon liv ki gen anpil siksè ki rele Les villages de Dieu. Lè de polisye ayisyen, de jèn polisye ayisyen antre vilaj de de Dye epi yo tiye tout. Yo tiye tout epi yo montre kadav yo eksetera, y ap e masakre kadav yo. Se sa yo rele, se lè leta, se dè de kote, leta pa ka enpoze lwa repiblik la. Donk, son ekspresyon ki nan lang fransèz, dayè si se mwen ki te envante li, m ta pral oblije mete yon dwa dotè sou li. Men se pa mwen ki envante l. E m sonje, e anbasadè fransè a alepòk, lè l wè tout bwi moun yo ap fè, li di m men se konsa yo rele yo. nan tout peyi ki pale franse. Kounya m konprann li mye.
E m te kontan ou fè eksplikasyon sa a paske.
Vwala, donk li, bon, an fèt gen anpil moun ki itilize l, se politik. Sètadi li vin tounen yon espès de eleman politik pou di e teritwa pèdi, eksetera. Men sa fè de la pèn dèfwa lè w gade de moun ki byen konprann sa l vle di epi k ap itilize l, k ap vire l. Aprè karyè ou lan ministè jistis, Moun ka di ke kilti w, men menm pèsonèlman m ap di w konpliman, jistis. Eske ou santi ke ou ateri oubyen ou regrèt? Ou mèt pale avè m ui. Anfèt, lè yon moun regrèt, ou malere de fwa. Tu vwa? Nan moman sa jodi a w ap gade sitiyasyon an, eske ou pa panse ou te ka fè mye?
Nou fè tout sa nou te gen pou nou fè. Ou si sa? Nou fè tout sa nou te gen pou nou fè nan yon kontèks difisil. Sètadi ke ou eseye, ou eseye. Lè w ap fè yon travay, ou eseye de tout fòs ou pou fè l. Ou eseye de tout fòs ou, sètadi nou mande pakè yo dè kota, nou fè dè abeas kòpis, nou eseye repare tribinal yo, nou fè yon bann bagay. An fevriye 2024, Sitiyasyon peyi a anpire. An janvye 2024, nou komemore 12 janvye nan Palè Nasyonal avèk prezans tout kò diplomatik la. Bagay yo vin anpire paske gen anpil eksè, gen anpil radikalizasyon. E sa moun yo pa konprann, lè gen eksè sa yo, gen radikalizasyon yo, se pou peyi a li pa bon. E w ap wè, depi m pa minis ankò, mwen tèlman konprann sa kap pase nan peyi a, ou pap janm tande m al nan radyo pou m al oubyen nan televizyon oubyen sou rezo sosyo pou m al kritike moun ki la kap ki ap fè travay la jodi a. Sèt endiy. M tap twouve. Se pa edikasyon tou? Se pa menm. Non. Mwen menm m tèlman konnen kisa yap pran ojou lejou ke m pap janm al kritike yo. Ce serait indigne. Eske minis Ariel Henry te sipòtew nan tout sa ou tap fè yo an tèm de jistis? Eske ou te oblije negosye a gang? Eske ou te nan negosye a gang tou?
Nou pa janm negosye avèk okenn gang. Nou pa janm negosye. Malgre sa yo di ke nou toujou negosye ak gang? A sa se te moun kap fè politik ki tap di ke nou negosye avèk gang, se paske nou te an konplisite a gang yo ki fè. Men Ariel Henry te negosye a gang?
Non jamè. Koman tu se sa?
Paske je le konè e nou fè de kon. Paske an fèt Ariel Henry.

E si Ariel Henry te avèk gang yo, se pa gang yo ki ta voye, ki ta di li pap antre, fèmen ayewopò a an fevriye 2024. Sa di ke gen anpil moun ki o pouvwa jodi a, ki te konn ap di, e san bouch yo pa tranble, se paske nou pat gen volonte politik ki fè, Nou pat ka rezoud pwoblèm gang yo. Eske se anbasad yo ki te dirije nou pou kote pou nou ale? Non, anbasad. Eske anbasad yo pat bòs nou? Anbasad yo pat janm bòs nou. Anbasad yo pat janm bòs nou. Mwen konnen anbasad yo konn bòs sèten gouvènman, li pat bòs pa w. Anbasad pat janm bòs mwen, ni bòs se. An fèt, son menm pa menm kwè anbasad yo bòs se okenn moun jodi a tou. Pa gen anbasad ki vin wè w pa ekzanp de ministè jistis ki vin di w Fè chwa sa pito, lage moun sa pito, yo pa vin sou sa. Non, non, non, non, jamè, jamè, jamè, jamè, jamè, jamè, jamè. E m pa panse jodi a tou sa fèt. Se dè zide resu ke se anbasad k ap dirije, eksetera. Se vre ke nou gon fò depandans pa rapò a, a, a yon seri de peyi, tankou Lèzetazini, kote nou gon pakèt resòtisan lakay yo, e paske tou nou toujou ap chèche. èd nan men peyi sa yo. Men si yap baw èd, se ke yap di w sa pou w fè tou? Pa toujou, yo ka, nou diskite, yo pa toujou di w sa pou w fè. Tu vwa? Men an oktòb 2022, e konsèy dè minis lan pran yon dekrè pou nou otorize Ariel Henry mande yon èd pou lapolis. paske nou te konprann apre seyans peyi lòk ki te fèt an septanm nan ke lapolis pa ka rezoud pwoblèm nan pou kont li. Paske sa k pase, lapolis, lè yo kreye lapolis an 1995, li pa t yon polis ki te pare pou tout bagay sa yo. Ti travay lame!
Wi, paske Se te sa nou, nou t ap fè fas a yon geriya irbèn kareman. Lapolis pa t ka rezoud pwoblèm nan. E lè nou gade, e lame a, s on, nou te gen yon anbriyon lame. Paske nou konnen tou, tout sa k pase lè prezidan Jovenel Moïse eseye met lame a kanpe, tout opozisyon li jwenn. Donk nou di, Ayiti se manm fondatè Nasyonzini. Nou di, nou gen dwa mande Nasyon Zini yon èd pou lapolis. Èd pou lapolis. Donk, sa fè yon tole kote yo di moun nou mande pou fòs etranjè mete pye sou tè Desalin nan. E te gen anpil lòbi. ki fèt e tout moun konn ki moun ki t ap fè lòbi yo. Gen anpil lòbi ki fèt isi e la, e nan la Karayib, Ozetazini pou nou pa resevwa, pou lapolis pa resevwa èd la. Donk nou mande l an 2022 e anpil anpil lòbi o Kanada, a Washington, a la Jamayik, a la Barbad, tout kote ki di. kote anpil delegasyon e menm o Kenya pou al di ke lapolis a lame ka rezoud pwoblèm nan, se nou menm ki pa vle rezoud pwoblèm nan. Trè byen, e a pati de lòbi sa yo, e anbasad lòt peyi yo, reprezantan lòt peyi yo, nan grand kapital yo, yo di pou èd la vini fòk genyen yon antant ant pati ayisyèn yo. Yon antant enposib paske si nou deside a 2 n ap fè yon emisyon konsa, m ap vini la, m ap chita epi n ap fè emisyon an. Men si w envite m, mwen di w mwen pap vini ou pa ka fè emisyon avèm donk pati anfas la di li pap diskite avèk nou donk apati de la èd la pa ka vini ditou mwen menm mwen konn wè lapolis la fè dè efò ekstraòdinè deja souvan lè lapolis la ap fè dè operasyon oubyen pare yon operasyon se a lenteryè menm enfòmasyon an sòti pou fè gang yo riposte oubyen kite pozisyon. Donk, yon sitiyasyon ekstrèmman difisil, ekstrèmman difisil, mwen m konn wè ou komandman la polis la fè 48 è, yo chita, y ap fè dè zoperasyon, yo rete la nan komandman, yo pa janm deplase. Tèlman bagay la difisil. Men, malgre sa, Yon seri de sikilasyon an te posib toujou, sètadi Channmas, yon pakèt kote. Sikilasyon an te posib toujou, kapital la pa t redui konsa. Lè nou fin yon pakèt negosyasyon pou Kenya, pou nou resevwa dè twoup de lapolis kenyan, e Kou Siprèm o Kenya di. Èske w regrèt desizyon sa a? Desizyon Kenya a? Non, mwen pa regrèt li. Èske daprè ou gen yon men envizib ki kab jigante tout maryonèt sa yo? Oubyen gen yon klak spirityèl, gen yon bagay ke n ap peye? Ou menm jodi a k ap gad sitiyasyon an? Non, nou p ap peye anyen.
Mwen menm mwen panse ke si gen yon bagay n ap peye se erè nou. Anfèt, se le prensip de la kontinwite de leta ki n egziste pa. So y a yon men envizib pou twa? e wè tout sa w gen pou fè depi w pa fè li ou peye l. Wi sa w vle reponn mwen Edmie. M konprann ou wi. Mwen di w deja se pwofèt mwen ye. Mwen di w e se pa se pa se pa yn blag. Lè w gen yon bagay pou w fè ou pa fè l li rele manquement au devoir e nou gen yon pwoblèm de continuité de l'Etat. Sètadi ke ou pa Nou dwe aprann Nou dwe aprann Ke moun ki vin apre nou an Li pa enmi nou Ou pa ka defèt tout sa l fè Paske lè w defèt yon bagay Ou pran tan pou w refè l E se sa k fè lòt peyi yo Yo kontinye Yo kontinye Sètadi sa k fèt la Si li pa Si pa gon evidans ke li mal fèt ou pa ka defèt li. Eske daprè ou Ariel Henry fè tout sal te ka fè? Ariel Henry fè tout sal te ka fè. Poukisa yo voyel ale konsa?
Ariel Henry.
Lale lèd ou pa vre? Ou dakò? Ariel Henry
pat dwe ale konsa. Men Pou sa m konnen, Ariel Henry, lè li vin pa ka antre an Ayiti, li pale avèk moun caricom yo, li pale avèk tout moun, epi li di, bon, si depa mwen ka fè yon bagay evolye, m prale. Kòman fè se caricom k ap deside si Ariel tounen? Èske se la m tou poze w kesyon, èske anbasad yo pa gen yon men envizib ladan l? Paske, kiyès ki ka deside? Ariel Henry, dayè, ke yo mete Sou pouvwa se yo k deside mete l, m dakò aprè lanmò Jovenel yo deside mete Ariel, epi se yo ankò k deside voye Ariel epi nou dakò ke gonm men envizib kèlke pwa yo gon pouvwa plis pase nou. Anfèt lè te gen ayisyen pa janm vle pale youn a lòt. Men depi se blan ki konvoke yo autour d'une table tout moun dakò tout moun vini. Se tris wi kòti sa pou mwen ankò silteplè. Wi ayisyen yo pa janm vle pale youn ak lòt. Depi blan an konvoke yo, tout moun vin chita bò tab la. Pou kisa? Wap pran egzanp yon reyinyon Jamayik. Tout tan Ariel Henry te konn di ann diskite, ann diskite, pèsonn pa vle. Men, yon reyinyon kap fèt Jamayik, tout moun pran de pye yo, yo ale, yo chita. So, otanke yo blame Ariel, fè yo pran responsabilite ke Depi se etranje y ap mande yo rankontre, y ap rankontre. Y ap rankontre. E nou toujou desi, nou tout toujou fini pa èt desi. Mwen menm mwen pa desi. E jodi a, Ariel Henry pa desi. Li pa desi.
Ariel Henry pa desi.
Paske, an fèt, nou te tèlman konprann sa k ap pase nan peyi a, lè tout moun t ap di se volonte politik nou pa genyen, eksetera, nou te konnen se pa vre. E jodi a, se moun ki te konn di nou pa gen volonte politik yo, se yo k desi. Mèsi bokou.
Se yo ki desi paske bagay la pi konplèks pase sa. Chak fwa yon moun avili yon gouvènman, ou pa wè chak fwa li menm li nan pozisyon fè l fè pi mal ke avan? Vwala. E ou menm ou pa t avili pou te rive kote ou rive a. Non, non.
Se sa m bezwen klarifye. E pa paske Emely se moun mwen sèlman. Se ke chak fwa nou wè yon gwoup moun ki vin kritike, li li menm vini, Ou wè fè pi mal alò ke gouvènman sa se pa gouvènman ke yo te janm kritike pèsòn se jwenn yo jwenn yo la. Men se kèlke pa touj fwa nou tande ke gen bri yo chak moun ki vini pi mal. Sitiyasyon jodi a nou an jyen 2025 lè w ap gad sitiyasyon jodi a kòman w ka rezime l avèk lè m ale pale de cpt lè 9 tèt èske bagay yo pi mal oubyen yo amelyore? Non se evidan ke l pi mal men nou menm menm ri nou pa ri. Nou pa menm ri menm paske e tu sè a un certain moment fò nou di ok nou pat li pat nan eta sa lè nou te la a. Men nou pa triyonfan, nou pa di anyen paske anfèt se peyi nou. Se peyi nou. E mwen menm mwen la e e m kontinye travay, m ap m ap travay sou kesyon dwa dotè, se sa m konnen, m ap ekri liv e e eksetera, m ap m ap fè de de de, m ap kreye sa yo rele de kontni. Sètadi, men mwen konnen ki sa y ap pran. Mwen konnen ki sa y ap pran, men m pa menm triyonfan. M pa menm di, ok, se bon pou yo. Non. Se peyi m. Sou je nou kraje pou tounen nan pouvwa w ap tounen? Mwen menm mwen panse ke m fè sa m te gen pou m fè a. Mwen fè sa m te gen pou m fè a avèk anpil, anpil respè, anpil, anpil imilite. Sètadi, mwen menm m te estime ke m m reyisi lè de moun, paske ou wè tout sa w, tout sa w genyen, tout sa w fè, ou fè l. dans le respect des normes, dans le respect des lois. M ap rakonte yon anekdòt, m te genyen yon moun ki son ansyen minis ki te nan prizon sou akizasyon etc. M pa p bay plis detay pou moun pa wè kiyès. Epi li te vin malad, minis lan malad. Men m pap kache ke m s on moun mwen konnen depi lontan ke m gen anpil respè pou li, fò l te al lopital. E komisè gouvènman an e yo te mande komisè gouvènman an otorizasyon pou l ale pran swen lopital. Al pran swen lopital sètadi al kouche sou yon kabann, menòt nan bra pou pran swen lopital. Men kòm s on moun ki te aje, komisè gouvènman an rele mwen epi Li di mwen, e, e, madanm moun, madanm minis lan rele mwen, mwen di l, bon, m pa gen antre, minis lan pa gen antre nan kabinè denstriksyon, men m pral mande komisè gouvènman an fè yon suivi, paske se imanitè si moun nan malad, li aje, pou l ale lopital. Epi, efektivman, komisè gouvènman an bay, dakò, tout demach yo fèt, donk, mesye a al pran swen lopital. pou m di w ke jan kèlkeswa son moun fè an Ayiti, yo pa, moun yo pa reyalize sa souvan, genyen dè si, dè filyè de ransèyman ki fè tout moun ki nan anbasad yo, nan sètèn anbasad yo konnen. Yo konnen sa w pran, yo konnen sa w pa pran, yo konnen sa w di, yo konnen sa w pa di. Sa vle di anbasad la gen moun anndan k ap rapòte ba yo? Yo gen dè sistèm de ransèyman. Komisè gouvènman an, li mande wè m, men lè komisè gouvènman an mande wè minis lan, ou resevwa l toutswit. Se komisè gouvènman w li ye. Epi komisè gouvènman di m, MJ, m soti nan anbasad amerikèn kote yo rele m pou yon reyinyon, epi yo mande m èske minis lan te ban m, te ban m lòd libere tèl prizonye. Epi komisè gouvènman an di yo, Minis, minis lan pa janm mande m fè bagay ki hors la loi. Donk, anbasad la te vle si ke m pa t mande libere prizonye a. Ou wè? Men, lè anbasadè yo te al kote premye minis lan pou l di l, Pa gen skandal nan ministè a, pa gen liberasyon prizonye, mwen menm mwen te trè kontan. Mwen te yon ti jan dezole pou mwen ke se pa pwòp moun nan peyi m ki di l, paske m rete pèsuade ke m se pwofèt nan peyi m. Men, se te pou mwen yon bèl bagay. Direktè kabinè m yo, de moun ekstrèmman kredib, de moun ekstrèmman onèt, te toujou kontan travay avè m. Paske yo wè, yo wè, sètadi ke yo wè moun pa ka vin kote m pou di m, Men tèl kòb libere tèl moun, men tèl e. Ou santi fyè la tèt wot? Wi, men tèl al. Èske w an pè jodi a 2025? Wi, mwen an pè. Poukisa w chwazi rete Ayiti? Mwen di l, anyen pa janm rive pou anyen. Si w wè yon bagay rive m nan lari a, li ka rive nenpòt. ki Ayisyen oubyen Ayisyèn k ap mache nan lari a. Se pa paske m te minis ki fè l rive m. Men kou w te gentan fè kou menm jan ak anpil minis, al viv lòtbò, al envesti, al fè sesi, al fè sela. Non, m pa menm pa gen kòb pou m envesti, m pa gen kay lòtbò, Ou pa fè kòb sou m pa gouvènman gen an?
anyen.
Mwen fè kòb ke m gen dwa a li, sètadi salè e privilèj yon minis. Ou pè ak sa?
Wi. E mwen menm, m kondui pou kont mwen nan lari a, Ou anpè.
E tout jounen moun ap wè m nan makèt, tout jounen moun ap wè m. Moun yo ba w respè?
Nan pe, absoli, a wi, lè m rive moun yo toujou kontan wè m. Paske w merite respè a.
Moun yo toujou kontan wè m. Èske w konn sa, gade moun di w sa, ou merite respè a. Wi, wi, sa a vrèman sa fè m plezi. Kèlke swa kote m rive, moun yo kontan wè m. Sa pi enpòtan pou ou. Sa pi enpòtan pou mwen. Ke y ap di w te, ou te vòlè, ou se si se la, e pou w al lòl lòk kòlè. Moun yo toujou kontan wè m, e m sòti tout tan, m ale nan makèt. te m ale tout kote lè yo rete mwen m desann vit la polisye yo konn di m o MJ o MJ nou kontan wè w donk
mwen pè dayè mwen menm m trè kontan m renmen viv isit m renmen lè m rive nan makèt yo oubyen yon lòt kote moun rekonèt mwen. moun rekonèt mwen. Dènyè fwa m al Nouyòk, m fè 9 jou m ap mache, m pa jwenn moun ki konnen m. Sete ase biza.
E se konsa n ap di Emili Pwofèt, a byento. Paske nou gen pou nou wè Emili byento, m ap di nou sou pe. Sou kisa? E ou dènye mo? Juin 2025, Sitiyasyon aktyèl, N ap sòti nan sa n ye a? Nou oblije sòti nan sa nou ye a, sètadi pèmèt Ayisyen ka sikile nan peyi yo, reapwopriye yo de peyi yo e konstwi peyi yo. E pèsonn moun pa bezwen enkyè paske tèl vwazen di ou pa ka antre lakay yo. N ap sòti. Non. Se tout se opòtinite pou nou konstwi peyi nou, pou nou fè l jan nou vle a. Paske tout rezilyans nou genyen yo, rezilyans lan, m renmen bay kontèks lè m anplwaye mo a, se pa paske nou pi fò pase lòt moun, paske se pa vre, nou mouri pi vit, nou gen anpil moun ki grangou, nou genyen, nou vilnerab nan afè siklòn, afè tranblemanntè, men nou gen yon fòm de rezilyans mantal lè nou sonje ki sa ki fè Nou se Ayiti jodi a, n ap viv an Ayiti, nou rete an Ayiti. Paske nou gen 1804, nou gen Vètyè, nou genyen Bwa Kayiman, sa di nou genyen yon bòn baz pou nou konstwi peyi a, pou nou fè pwòp peyi nou, men nou bezwen yon retou sou nou menm pou nou konnen se pa yon aza k mete nou la a. Le hasard n'existe pas. Pa gen aza. Ankò yon fwa.
Mèsi koro gade yon emisyon de filter nap gen yon lòt emisyon avèk Emily sitou tou de la spiritualité jodi a m te bezwen pale sitou de la politik li te enpòtan m te fè emisyon sa paske moun mwen konnen an m te vle prezante l ba nou se pa nenpòte ki se pa yon moun yo just pran bay yon ti m konnen ke m toujou ap kritike moun yo bay pòs e tou sa pa Emily Prophète Ciao. M di sa son moun rare nan peyi a. Epi m di l sa, m di Ludlin ou konnen ou son, tout moun ap di m jan w pa bon, ou pa janm di anyen m. Kòm pou l te, Ludlin pa pran anyen nan men li pa mande m anyen ou pa ka di m li pa bon. Li di m oh, gen moun menm ki di m oh, move zafè wi. M di, m pa wè kòman. Okontrè, Hugueline konn envite de moun, avèk pwòp kòb pa l, li fè de grann sesyon, m di o, peye de dejene, yon lè Hugueline envite fè yon rankont sou endistri kreyativ. Si w envite yo, fò w ba yo manje twa fwa pa jou, loje yo ak kòb pa l. Yon lè l envite m, te gen yon manje nan Jardin du Mupana, m di Hugueline m ap ede w peye. Tèlman sa fè m mal pou li, paske ou pa ka bay tout moun sa yo manje ak kòb pa w tout jounen. Epi tout tan m ap swiv sa l ap fè, epi il ya un an li di a bon m pral sispann bagay sa a, paske moun yo ap moun yo tèlman ap joure l sou rezo, epi m rele l m di l non ce que tu fais est utile, continue. Epi avan avan yo fè yon bagay m tèlman ri, m fè yon jounen poukont mwen m kouche m ap ri nan demen m di fò m rele Hugline, li di moun yo. pa vin sou paj li poste yon foto l avèk Martelly avèk Jovenel epi moun yo kòmanse pale anpil epi li di bon e paj mwen ou pa gen pou vin sou paj mwen li di ou pa oubli e se vrè si tout moun te di sa tap gen mwens moun di se paj mwen li pa renye zanmi l sa se fondamantal.
Pa paske m zanmi ak Douyon, li la pou direksyon politik ke m pa dakò, men sa m ap toujou zanmi ak Douyon. Byen si, byen si. Lè a poze ak m konsèy, m ba kanpe nan pozisyon pou di, pou m montre piblik la m pa zanmi ak Douyon, m ap toujou montre moun nan m zanmi ak Douyon, men m pa lan politik Douyon. Vwala!
Se chita m chita m ap gade yon ansèt toumou lavi menase vre Fon edem chante chante sa. Fon kanpe mwen.